Frantz ki se yon jeni ok yon moun ki pase de prezantasyon nan vil tibiwon menm sil pa fèt bò isi al pral ban nou ti istwa de li papa frantz kòman ou ye mwen trè byen mesye ou trè byen fon ti pale m rapidman de ou yon ti yon ti yon ti kout istwa de kiyès ou ye e kòman ou fè tonbe la paske ou te dim ke ou pa fèt nan vil tibiwon epi w la.

Donke a lepòk a lepòk tibiwon a lepòk tibiwon m patko pako konnen. Ok. Donke se nan DGI yo te vin voye m isit. Oh se DGI se travay ou ki te voye w tibiwon? Yo te voye m tibiwon.
Uhmm. An 59. Oh la nou date de 1959? 59. Sa fè lontan.
Donk e blan yo antre pran 59 tou yo ap antre isit an 59 donk e nèg yo ta pè tan lan sèvis lan e kòm jij de pè majistra kominal tout nèg sa yo mouri donk e tout mouri yo pa la kò mwen menm kòm depi jèn pase yo mwen la. Kote m vini an m te vini a 22 zan. Donk e m te rankontre Guy Favre, Hiram, Majistra Ednè, nèg sa yo se avè yo m te konn milite. Ou konnen men m te nan DGI, ou nan lòt bòs lan. Donk e depi lè a m viv isi. Men sa, an di peryòd ou isi nan Tibiwon.

Mèt ou dim komisarya gen 5 an fèmen nan tibiwon? Si pa gen 5 an, li vanse rive 5 an. Li vanse rive 5 an.
Non men sak pase? Eske nou pa mande ou byen pa gen dezòd bò isi a? Sa fè demach, pa janm gen rezilta, repons. Non men dènyèman m sonje, men ki ou gen yon mesaj pou moun sa yo ki aletranje kan di 20, 25 an deyò poko janm vin lakay yo?

Di jèn yo sou lekòl, eske jèn yo. Bon, wè pa sa pa yon ti bon sa man. Tout peyi a vin di eske jenès yo pa sou lekòl. Pa sou lekòl. Yo voye al al kraze ban. Men sak bezwen lan li li jwenn li. Fè gen de timoun ki al pa al lekòl. Men wap jwenn yon de twa ladan yo pou gran fè seleksyon. Pa gen kèk grenn ki bon. ki sou sa men pa tout pou yo te fè vakabon sitou isi bat bat pwofesè isi yo pa gen lwa sa yo men papa frans m pral poze yon kesyon la li pa dwòl non men ki ka fè moun ri èske yo di yo di tout moun tiburon yo djape vre hahahaha m pou mwen menm m pa pale avè w la m pa rekònèt bagay konsa ou pa konèt bagay sa m pa konn si moun djape ak si n djape ni men se yon bagay m pa konn si l egziste menm. M pako al ka yon ougan m di mwen renmen sa gade bon.
Men se eske moun fè moun mal bò isi an di mal. Bon yo di sa, m pa di m paka di non tou. Mwen mwen sa moun nan sa moun nan kwè se sal kwè. Men men men pou mwen m pako m bay ak isi afè dyab. Depi w di tibiwon, depi w di zòn kotsid la moun yo dyab. Bon ki ladan l ladan.
Wi.

E pa sousi non cheri. E pa sousi? Banm pou yon whisky mwen. Ou bwè whisky tout whisky yo?
M pran rhum mwen alèze m. Bay m genyen an. Epi yon gwo bagay. Afè nèg di yo bwè yo sou m pako konn bagay konsa. Ou pa konn sou? Bon si mache pi pi pete se. Se pa ou menm.
Se sa mwen chè.
Men men pa pa.
Pou ekip sa vin m voye yo ale.
Pou lòt ekip vini ou bwè tafya ankò. M voye yo ale.
Alò kounye a m pap fè. Ou pap fè? M pap fè egzibisyon sa ankò.
Mwen lontan lè m te jèn. Se ou ete, ou ekri sa vini ou ale.
Men mèt laprès pa di m nan lay. Men mèt laprès pa di m nan lay sa la a nèg toujou djanm toujou non. Ant gason ak gason ou djanm toujou la a ou ka. Bon!
Gon yon patwa yo di ou bò isit la pa kòmsi ou konnen l. M pa ka di ou m ka rive Dèziwa. Konprann? Men menm bò bò sa. Menm bò dlo a la ou ka rive. M ka rive. Ou konprann sa sa di? Mwen konprann. Konbyen pitit ou genyen jeneralman? Pou monchè m pa ka enimere. Aw gen anpil pitit. Anpil mouri anpil blan. Non men se w konn tout pitit ou yo. Ou pa konn yo vre.
Non paske ou pa ka enimere se ke w gen ou pa konnen. Moun yo granmoun bagay sa yo pèdi. Li pa depan de mwen ankò. Ok. Ou konprann ou kwè sa Tobowa li pa depan de mwen. Ou konprann sa Potoprens li pa depan de mwen. Ok. Ou konprann. Non men dènye sa w di ou pèdi 14 an dènye. Li mouri. O l mouri 14 an. A li te dènye pitit ou? Li pa dènye. Paske granmoun an pou pale ki yap pale anba anba. Vreman. Yo di e pitit ou?
M wè l ka ap mouri. Ou ka ap mouri? Wi m te sèvi ak anmwa wi. Ok. Pase li pa sanble fanmi koko papa. Wi. Eske w ap envite yo vin lakay ou vin envesti? Kote? Oubyen non non ann di yon moun k ap gade nou la, k ap gade nou, k ap fè konvèzasyon sa ki aletranje, èske n ap ankouraje yo retounen lakay yo vin envesti, vin fè fèt la?

Pou moun nan vin bwè soup li lakay li. Non, granmoun se ou ki swaf vin lakay ou monchè. Ah wi, nenpòt lè a bon pou yo.
Nenpòt lè a bon pou yo, depi ayewopò a pete a. Emisyon sa e dezòmè m panse gen dè imaj ke nou wè la ki ap raple nou ke lakay nou pako mouri nèt li jis bezwen nou, li bezwen ke nou retounen vini vin envesti moun ki gen kay yo la gen ti frap ki gen. ki kòmanse vyeyi ka vin repare yo epi pase fèt boumba la nap gade imaj yo fèt la bèl gen anpil moun tibiwon ki vini ki retounen lakay yo vil la pèzib malgre ou imajine yon kote pa gen komisarya vil la pèzib totalman pèzib se ke nou ka retounen vini vin reenvesti vin fè biznis lakay nou vin pèmèt ke jèn bò isi a epi lekòl pwofesyonèl tou nou bezwen sa paske nou wè kòman nap pèdi anpil jèn nan peyi a ki antre nan sak pa sa yon gen bezwen si yo te gen yon metye nan men yo gen ki tap. petèt e dezoryante. Non, se se sur. Lekòl, ann envesti nan lekòl pwofesyonèl sitou pou pou bò isi a kapab repran figi l. Mwen kontan, gen tout moun e ti biyon k t ap gade nou la. Se yon plezi, n ap kite nou avèk bèl imaj ki rete pou nou gade de vil sa. Alapwochèn.
Alapwochèn.